Ou kap gad anba la ou ka wè yon ti group moun ok sim bay zoom nan la wap wè yon ti group moun ki anba se peyizan yo ki anba ak nan wout la la kap travay. Bonjou tout moun wap gade la nou nan lokalite dezyèm seksyon kapab remake kòman ke peyizan yo ki trè motive ki ap travay. Avan tou, nou konnen vwa sa deja, se Junior Solidarité ki ansanm avèk nou. Nou pral pale ansanm avèk 2 nan responsab travay sa yo ki va di nou plis sou kòman aktivite sa ye. Mesye kòman nou ye? Yes. Bon, kòm etan done, m wè yon pakèt moun ki ap travay nan zòn nan e yo di m se nou menm ki responsab, Kisa ki motive moun yo maten an la pou yo prezan pou yo ap travay nan zòn nan? Bon, m ap di bonjou, bonswa avèk laprès ki se, ki nan komin Wòch Anbato. Non radyo a se radyo Meridyen.

peyizan yo ki la e se yon bèl inistrativ yo pran pou yo fè wout la defwa moun yo konn nan wout la la yo anlè nan mòn nan yo pa jwenn moto, siklèt an nou di yo pa jwenn e machin ki pou ta va al pran yo lè yo malad sitou pou fanm ki ansent lè pou yo ta va desann ou byen monte yo pa jwenn moun ki pou ede yo Se nan e brika avek yo yo desann avek ou byen sou bourik. Lè konsa moun nan konn tou mouri nan wout la konsa tou. Ti moun nan li ka tou fè akouchman ou byen mouvez kouch nan wout. Men avek travay la, travay la byen bon. Men nap toujou di a men e pou toujou pran responsabilite a toujou avek peyizan yo. Ok moun sa yo kap travay la yo ononb de konbyen konbyen moun ki la kap travay. Bon e
anviwon moun nou gen la nan sit sa la nou bon pou lis pam nan mwen se youn nan chèf dekip e mwen genyen 42 moun. Gen 42 moun kap travay la. Men eske se sel la amet fe travay sa ou eske l fel nan lot seksyon yo tou. Wi amet elaji, kad la elaji, li gen chadonyè, li gen wòch abato la, e li gen. Bon alò nou vle pale pli presizeman pou seksyon ki nan komin wòch abato yo, kòm nou nan dezyèm seksyon la nou wè amet ap frape, men eske l fèl nan lòt seksyon ki nan komin nan? Wi li fèl.
Ok, ki kote, ki kote li fè, li fè travay sa ankò? Bon, li genyen e, e dezyèm seksyon Renode, ki se nan sit ravin kay, e kay Natan, isi. Yes. E li gen anlè nan Jozèf, li genyen anlè, e apre nan Jozèf, li genyen kay Pòl. Ok.
Tout wout sa yo se li kap fè yo. Ok. E li genyen tou, e zoranje. pou antre anndan, l ap fè wout sa yo. Men wout yo vrèman bèl. Men depi ki lè, depi ki lè inisyativ sa pran? Bon, e, Ameth, m pa konnen e le pase. Men pou le prezan, ke mwen konnen, Ameth di te la depi 2022. M ka di, depi 2022 mwen ap travay. Non, inisyativ ke Ameth pran pou fè wout la yo, depi ki lè ke l pran yo? Mwen men se sa m di w depi 2022 m konnen li kòmanse atake lè sa m te nan travay la. Ok ok. Ok a no jou.
Men e li fè wout la, wout la byen bon pou kelke moun. Menm pou mwen li bon paske. Eske nou ka pale de fè wout oubyen nou ka pale de refòm li fè nan wout la yo? Bon an nou di li refè wout la. Pase nou te vin jwenn wout la. Wout la ki te fèt la, li pa t bon. Dlo kraze l, epi tou pa gen kote pou moun te ka pase lè y ap pase, y ap pase arebò ou ka fè yon vizite la pou wè. Lè yo pase la konsa, moun nan ka tou tonbe nan ravin. Lè moun nan tonbe nan ravin nan, E li ka fraktire, konsa tou li ka mouri, li ka fè tout mouvèz aksidan ka rive l. Men akoz de li remenaje wout la, se trèman byen. Men si l te ka jwenn kèlke moun toujou k ap ba l si e ki ka sponnsorize l, wout la ap pi bèl toujou. Epi tou l ka rive pi lwen toujou. Ok. Alò nou felisite AMBET k ap fè yon travay ki enpòtan nan komin Wòch Abato paske Amelyore vwa woutyè yo se enpòtan paske yo konte anpil sitou pou moun ki rete nan zòn rekile yo e kote moto pa ka rive si tout fwa wout sa yo ap fèt.